Zanmi yo kijan nou ye? Eske nou pa remake sè dènye tan atis nou yo pa resevwa apresyasyon ke yo ta sipoze resevwa a? Nou konn sak fè sa? Ebyen paske nou pa konnen ki kantite efò yo fè pou yo ba nou kalite bèl sèvis sa. Kelke swa nan nenpòt domèn ke atis la ap evolye li gonw pwosesis, li gonw jan li kòmanse li gonw jan poul fini. Nou pa okouran, si nou te konnen m sur nou tap bay yo love la pa vre? Ebyen se pou sa Tizè pote pou nou tout etap yo. Lè m di nou tout etap, tout etap kote atis lan kòmanse ap reflechi kijan l pral mete èv lan sou papye, sa sa pral depann de ki atis li ye si son yon atis potri kijan lap kòmanse men tout bagay lan kòmanse la enspirasyon an nou pa konnen ke son travay ki difisil tizè ap vin di nou nap envite anpil atis yo chak fè esperyans pa yo Yo chak gon jan yo gen enspirasyon pa yo, yo chak gon jan yo akouche, yo delivre pou nou menm nou ka vin renmen sa y ap fè a. Enben mezanmi, lè yo fin fè kalite bèl èv sa a, lè yo vin eksplike nou ki mizè yo pase, paske yo pase mizè, se pa bagay ki fasil li ye non. Yo pase ti mizè yo pou yo vin remèt nou bèl bagay sa ke nou renmen an. Chak fwa nou resevwa yon atis, li menm l ap ba nou ki wout li te pase. Sa enteresan pa vre? Enben, swiv nou!
Epi, m toujou ap veye misye lè misye deplase avèk lòt zanmi l pou m ap Al tande bagay lè kasèt yo lè fil kasèt yo kase pou m ap chèche ki tèks pou m ap kole yo san misye pa konnen Yow brother m pran anpil zoklo m pran anpil zoklo Monchè ou konn sa k pase m tèlman ap pran plezi nan bal la anndan an chofe Moun yo kontan, antiyè ap rele anmwe, ayisyen ap rele anmwe, epi gon kote m la, paske m te konn renmen, m te konn renmen fè sa lontan, se konnya m poze lage kòb nan piblik la, m lage kòb nan piblik la, m bliye si paspò m avèk green card mwen nan pòch mwen. Lè m monte stage la m pa wè yo. Waww!
M kanpe djaz la brother. M di, se atis nou m ye, djaz la se djaz pa nou. Pandan m sot desann la, ni paspò m, ni rezidans mwen tonbe. Si m pa jwenn yo la, m tou bloke m pap ka retounen.

Kèlkeswa lè m tcheke katalòg pou Wa dè Vèsalye a, katalòg Banm Love la san pwoblèm. Katalòg kòman nou ye? Mackendy monchè m anfòm e m kontan e mwen resi vin sou plato an. Se fot pam.
Map di se fot pam. Si w potko, si moun yo potko wè katalòg Dent Size se fot pam. Yeah yeah, paske m te toujou di w sa nenpòt lè epi nap chita nou pale menn paske m kwè ke sa wap fè an la Gen anpil moun kap aprann de li, gen bagay ke moun yo pa konnen, fok yo monte nan show sa pou yo konnen plis de atis lan. Yeah, paske sa ki enpòtan nan tizè, se ke fò moun yo konnen ke kòmsi atis lan se se yon pwosesis ke l, se pa yon pwosesis ke l pase pou l vin akouche èv ke l ap tande ke piblik la apresye a.
Se pa chans, se talan, se Tan yo mete pou sa, enèji, kòb, epi ki vin bay èv ke n ap gade a. Kòman katalòg ateri nan chante? Bon, ou toujou tande majorite mizisyen ayisyen, chantè yo toujou di w ke yo kòmanse legliz. Mwen m kòmanse legliz tou, ou konprann? Paske mwen m son katolik, m leve, m jwenn manman m nan koral, papa m nan legliz. E. Mwen te nan koral, m kwè m te gen 12 an, e pandan ke te gon mès, e pi pè ki t ap selebre mès lan, apre mès lan, misye rele m nan presbitè lan, pou l di m ke, ou konnen ou ka chante nan Tropicana avèk septen? 12 an m te genyen.
E rezon fè misye dim sa se paske nan mès lan yo te banm fè yon solo nan yon chan, gon pati yo te fèm fèl pou kont mwen, epi m pa konnen petèt li pè a wè ke mwen rive sou li, gen potansyèl, men sonje m di w m te stil timoun m potko vrèman, mon chè depi jou sa jiska jodi an m kwè ke se sa k te motive m al chante. Paske m reflechi m di kòman pè a fè di m ke m ka chante nan Tropicana avèk Septan, dayè m se timoun m lakay mwen bagay sa yo. Misye depi lè sa, m gen gran frè m ki se Antoni, misye se yon pè misye ye tou. E misye alepòk se te kasèt nan Walkman. Misye toujou gen kasèt Tabou Combo, System, Ben l ap tande nan Walkman li. Bon, mwen menm m potko ka gen bagay sa yo paske ou konnen gen yon epòk lè w timoun Ayiti, gen yon laj, gen yon seri de bagay ou poko ka genyen yo. E pi, m toujou ap veye misye lè misye deplase avèk lòt zanmi l pou m ap al tande bagay. Lè kasèt yo, lè fil kasèt yo kase pou m ap chèche ki tèks pou m ap kole yo san misye pa konnen. Non, nou tout pase eksperyans sa a. Yo, brother!
M pran anpil zoklo, m pran anpil zoklo. Bon m ka di w menm se depi lè sa motivasyon an kòmanse epi kounye a tout lekòl m pase nan yo, tout lekòl klasik, m fè djaz, m fè djaz nan katye, nan vil Okap, m te pase nenpòt 3, 4 djaz epòk m nan 16, 17, 18 an, m al nan inivèsite Notre Dame d'Haiti, nou fon djaz ki rele Exit, e alepòk Dely, Dely.
So nap pale de okap la. Okap. Dely Dieudonné François misye te nan dizay, epi misye te kite dizay la al viv Ayiti, misye vin nan inivèsite kote m te ye an, epi misye wè m, epi pandan ke nou gen djaz nan inivèsite a, misye di a m pral fon djaz la, m ta renmen w vin kanpe bò kote m bagay sa yo. Pou mwen se te yon onè pase.
Deli get an fè non nan lakòl okap, nan septentrional, sistèm band dizay, epi m di o, avèk plezi monchè. Epi, pandan ke nou nan inivèsite an, misye fè exit, m al nan exit, m te fè 1 an avè misye nan exit, m ka di w mwen aprann anpil, anpil, anpil bagay de misye, misye montre m bagay yo tou, e san. ipokrizi. E se te yon bèl eksperyans, eksperyans exit lan. Se la ke m vin konprann, m vin konnen sa k rele pè di nwit nan al jwe bal pò de pè. Nou monte Pòtoprens, nou nan andeyò Okap n ap jwe. E se lè sa m konnen tou ap nan pewòl, lè chak lendi gon pewòl ki pou fèt a 6 zè de laprè midi. E pi menn, M ka di w se la n kòmanse epi nan m vwayaje, m pati, m pa t vwayaje non m te pati an 99 m antre isi epi lè m vini isi nèg poko gen papye mwen gen Chanel Chachou ki jwe batri nan Nulook misye te gen yon djaz nan Fort Lauderdale lan la ki te rele Zatrap epi nèg yo vin rele m pou m al chante nan Zatrap. Men, Zatrap se te yon djaz ki t ap jwe lokal sèlman, ki t ap jwe nan zòn isi yo la, zòn Orlando, Fort Myers yo, lokal. Se pa djaz ki pral monte avyon, dayè m pa t ko gen papye. Ou pa t ko ka fè tout mouvman sa yo. E pi lè Chanel vin kite Zatrap la nan New Look, e pi mwen menm m di a, Chanel ki te motè djaz la, si Chanel kite, fò m fè yon bagay, m pa ka kite djaz la kraze, e pi m al fè yon lòt djaz ki rele. Trafik mizik. Trafik mizik, ok. Pandan m nan trafik, Ralph Menelas te fenk kite Favonay, epi misye voye yon patnè ki rele Fanfan Epav vin pale avè m. E misye, Fanfan vin kote m, misye di, Yo, Kata, Ralph ap fè yon mouv, yon pwojè la, misye ta renmen w nan pwojè a. M di, Ki pwojè l ye la? Li di, Monchè, misye gen ti linèt. Li gen Eli Lapwent, li gen Norman k ap jwe bas, li gen ti tanbou, li gen ti dou sou gong, m di bon, tout nèg yo site la yo se yon seri de nèg ki gen eksperyans pase m nan mizik, m di pa gen pwoblèm, paske Zatrap la se batay m t ap batay avèk li, e pa Zatrap non, e Trafik.
So, m al nan next. Bon, lè m rive nan next, lò- menm pwoblèm ki te gen nan Zatrap la, se ton pwoblèm papye, jiska prezan m poko ka rezide. E lè m find out tou, majorite nèg ki nan Ki nan next.
nan next pa ka vwayaje tou. Yo, djaz a fè prèske 2 zan, n ap jwe New York, Boston, Spring Valley, Orlando, Atlanta, epi vin rive yon kote ti dekourajman akoz Ou konnen, lè wap gade tout lòt djaz ap vwayaje ou menm ou rete la. Nèg yo vin dekouraje.
Ou anvi avanse.
Egzakteman.
E pi mwen raple m an 2007, non non non, 2000, fen 2005, menm Fanfan ki te rele m pou Next la, misye di, yow, nèg yo ap fè yon mouvman la, nan studio m nan la, nèg yo ta renmen w ladan l wi. M di, ki mouvman li la ankò? Jazz? Misye dim li pa jazz men li ka vin jazz. Nèg yo gon bèl album yap travay la, Manny G ti linèt bagay sa yo. Epi m desann nan studio misye a m tande album nan. M wè, paske m potko janm chante album. Tout jazz ou tande map pase yo la, se grenn mizik m chante yo lage oubyen entèpretasyon. M pat janm chante yon album bagay sa yo. Ahh ben, nou gen lòt toujou wi. Chaje lòt k ap vini. Chaje k ap vin di nou kijan yo fè, kòman yo te pase pou rive bò sa ou menm ou renmen an. Kontinye swiv nou.